Nou di merci ansanm avèk tout moun ki rete branche 101.5 lan. Nap raple ke ou a lè nan emisyon Viv Ayiti de 9 è pou 11 è di lendi o vandredi. Nou toujou sou 101.5 lan e nou kan nan televizyon an tou de manye aske pou nou kapab pote ebyen emisyon sa. Ou konnen trè byen ke pou se fanatik emisyon sa depi jou jedi rive ebyen se jou Viv Ayiti an sante. E nou toujou gen ren onè pou nou genyen ansanm avèk nou diferant envite, medsen, enfimyè, moun ki nan swen de sante ki toujou la ansanm avèk nou pou n kapab ebyen pote plis sansibilizasyon e plis konesans sou kesyon sante pou ren. E se toujou yon onè pou nou genyen Doktè Boucicaut Ricard tou ki toujou la ansanm avèk nou, ki toujou vini ansanm avèk diferant envite yo tou. Nou di w bonjou Doktè, sa fè nou plezi rejwenn ou maten an. Deja bòn emisyon. Bonjour Saphir, bonjour Jonas, bonjour Nico Donk jan nou toujou fè l la, chak jedi nan lè sa se toujou Viv Ayiti an Sante ki antre lakay ou yon fason pou n ka sansibilize poko plis moun pou yo konnen kisa kisa yo sipoze fè lòske yo twouve yo nan sitiyasyon yon kote ke lavi yo, kote ke sante yo sante yo menase Donk se toujou avèk yon plezi pou chak jedi pou nou nan kay la pou nou ka diskite ansanm sou plizyè tematik Donk jodi an nou gen ansanm avèk nou Des docteurs ok comme d'habitude nou toujou vini ansanm des spécialistes des des des médecins des infirmiers des des secouristes pou nou ka diskite de diferant pwoblèm sante donk se avèk yon gran plezi ke maten an nou pral pale de yon tematik ki ase enteresan yonn nan tematik ke jeneralman moun yo toujou konsidere kòm etan yon tabou nan sosyete a donk deja la fwa dènyè m sonje m te ansanm avèk Jonas te ansanm avèk doktè Evens, nou t ap diskite de, nou te kòmanse fè yon antre an matyè sou kesyon sa a. Donk se avèk gran plezi an pou jodi an la pou n kontinye, pou n ka pale de tematik sa a kote ke lavi moun yo, kote ke sante seksyèl moun yo se yon bagay ki toujou konsidere kòm etan yon tabou nan sosyete a. Donk jodi an mwen gen ansanm avèk mwen 2 doktè ok kòm dabitid. M gen ansanm avèk mwen doktè Ruth, n ap di bonjou. Bonjou dòk. Bonjou tout moun. Bonjou Ricardo. Bon bonjour bonjour jovel koman ou ye frem. Bon bonjour Ricardo nap di merci deske ou envite nan emisyon an bonjour tout moun kap tande nou. Ya donk se toujou avek yon gran plezi pou nou resevwa de de medsen paske batay la li anpil travay la li anpil tou donk nou sipoze e nou tout ki sipoze mete men ansanm nan pat la pou nou arive fè pati pa nou antanke medsen ok donk se vre nou nan yon difikilte nou nan yon peyi ki ase difisil Gen yon bann kondisyon k pa reyini. Menm fason ansanm avèk Radyo Pasifik, donk n ap arive fè sa n kapab ok dans la mesure du possible. Donk jodi a nou pral pale de yon tematik ki ase enteresan, donk yon bèl tematik kote ke lè w te pwopoze m tèm nan m te di waw se yon bagay ki jenyal paske dènye fwa ke m te gen yon emisyon ladsu donk moun yo te vrèman reyaji, moun yo te renmen sa donk se konsa jodi a m pral pale de edikasyon seksyèl, tabou e konsekans yo kapab genyen. Yon son bèl tematik, donk ou te soumèt mwen, Joven sak pase menm, poukisa sa ou lanse avèk yon tèl tematik? Bon, jeneralman, edikasyon seksyèl la se yon bagay ki gen anpil enpòtans nan sosyete a, ki ta sipoze gen anpil enpòtans nan sosyete a, e ki, si nou met anfaz sou li, ki ka pote yon pakèt bagay benefik pou nou. E, jan, tankou jan ou entwodui an, pou di ke edikasyon seksyèl an Ayiti se yon tabou. E sa, nou ta renmen fè ti chita pale sou li, epi pou nou pote plis enfòmasyon, plis limyè sou li. Ya, donk wi pote plis enfòmasyon ansanm ak plis limyè. Bon se nan reyalite ke nou retwouve n aktyèlman an, nan nan difikilte ke peyi nou ap fè fas, donk vini ansanm avèk de zenfòmasyon, vini avèk limyè, donk se sa Ayiti nou an te ka espere sèlman. Donk m konnen n ap fè yon gwo travay, travay n ap fè a li vrèman enpòtan, donk ansanm avèk yon bèl paj YouTube, de paj Facebook ke n genyen, n ap fè anpil travay sou TikTok, donk answit atravèk Tani 02, donk m panse ke m panse tout moun ki ap tande emisyon la jounen jodi a sipoze Ale monte sou YouTube la oubyen Facebook la al tape Thanie 02 e menm like paj la paske mwen menm pèsonèlman m te tonbe sou paj la e mwen m wè se bagay ki te vrèman enteresan e youn nan rezon ki fè jodi an m te di a fòk m gen ansanm avèk mwen 2 medsen sa yo 2 jèn briyan talan sa yo k ap tire de bagay sa donk m konnen ke jeneralman kesyon kesyon seksyalite an Ayiti donk li toujou konsidere kòm etan yon tabou reyèlman vre moun yo pa renmen pale de sa fanmi yo pa renmen pale de sa. Donk men oditwa lan kap tande a la, donk lòske nap pale de kesyon edikasyon seksyèl la, se kisa moun yo kapab antann pa sa menm? Kisa ki edikasyon seksyèl la menm? Bon, jan nou kapab di l, lè w wè edikasyon, ou wè edike, pa vre? Donk, nou kapab di kòmsi se se le fèt enfòme. Wap edike popilasyon an. Wap montre, se aprann timoun nan, ok, konnen kò l, kijan kò l fonksyone. Ki sa li kapab, ki sa li kapab fè a yon sèten aj. Ok, se ap, se, se enkilke de valè, ok, kay moun nan, k ap pèmèt li pran de desizyon responsab e ki ap, ki ap fè tou ke pa gen de konsekans sou lavi l yo menm si Dye vle. E edikasyon seksyèl la, li pa sèlman rete tou nan stad adolesans, men se bagay tou ki sipoze kontinye toutolon de lavi lapèsòn. Ok donk se sa edikasyon seksyèl la se edike se aprann moun yo aprann timoun yo aprann tout moun konnen e kisa kisa kò yo ye donk antanke pwofesyonèl de sante jeneralman vu ke nap pale de edikasyon donk li pa stupid kesyon an kanmenm li ya sèlman de repons ki ki petèt kap stupid men de tout fason jeneralman nou konnen kòman moun yo konsevwa edikasyon an se se se petèt sèlman nan lekòl sèlman e de de pwofesè oubyen fanmi la egzan ki konn patisipe nan edikasyon men antanke pwofesyonèl sante Ki wòl nou menm nan kesyon edikasyon seksyèl la menm Chofè? Sa k pase? Alò, antanke pwofesyonèl de sante, nou ta sipoze jwe yon wòl majè nan edikasyon seksyèl. Ok? Paske jan n ap konstate l nan peyi an, moun yo manke enfòmasyon sa. Moun yo manke byen enbi de sa ki rele edikasyon seksyèl la. Tankou jan doktè yo te di talè a. Edikasyon an sipoze kòmanse men sui pouswiv toutolon de lavi yon moun ok li pa ka rete sèlman kay timoun yo men fòl ale toutolon de lavi se la nou menm kòm pwofesyonèl de sante nou sipoze jwe wòl pa nou an pote de enfòmasyon ki konsekan de enfòmasyon ke moun nan ka itilize kap itil li nan vil e enfòmasyon sa yo se de enfòmasyon kap pèmèt ke si yo byen Nen but de li kap fè gen mwens vyolans nan zòn nan peyi nou ok se enfòmasyon si yo byen konprann yo kap benefik pou yon seri de moun pou yo pa pran kèk maladi e dotre choz kidonk antanke pwofesyonèl de sante nou sipoze fè yon bon counseling pou moun yo pou yo byen konprann kisa k edikasyon seksyèl. Ok, donk si m konprann byen, kesyon edikasyon seksyèl la antanke pwofesyonèl de sante, nou pa la sèlman pou nou ret tann lòske moun yo gen dè difikilte, nou sipoze ale e menm avan menm ke gen dè difikilte ki rive pou nou gentan gad kijan nou te kapab fè yon prevansyon sou sa. Donk kesyon edikasyon seksyèl ke nou ap pale maten an la, se plis nou pwale nan anbrase koz la nan yon sans pou yon kesyon de prevansyon. Donk, m panse ke ide a li sipèb e dayè se youn nan travay ke nou ap fè isit nan chak jodi. Ok. Donk nou nou ap eseye gad an ki fason ke nou te kapab fè moun yo konnen ki jan de konpòteman pou yo genyen. Ok. M panse a sa ki kesyon edikasyon seksyèl ke n ap pale jounen jodi a la pral gon tè, li pral vrèman benefik, n ap fè yon gwo travay, l ap benefik popilasyon, l ap benefik moun ki nan zistwa lan ki ap tande nou la. Donk an nou an nou an nou konseye ke kesyon edikasyon seksyèl lan li li son bagay kòmsi ki ki vrèman ki pa fèt byen an Ayiti, kote ke son tabou li ye, kote ke moun yo, moun yo pa entegre, moun yo pa deside entegre bagay sa yo kòm dans la famille, ok, sitou nan gade ki jan de fanmi ke nou gen nan Ayiti, de fanmi ki un peu tradisyonèl si nou kapab di sa, donk yon move edikasyon seksyèl, oubyen le fèt ke pa gen edikasyon seksyèl nan lakay moun yo la, ki konsekans sa kapab petèt genyen kay moun yo menm? Bon, Lè w pale, ou pale de tabou pa vre? Ki sa ki tabou avan tou? Donk tabou se yon bagay kòm si yo fè silans sou li, yon bagay yo pa pale paske li gen yon atè swa a la moral oubyen tou a la pidè. Se yon bagay jan n ap di l kòm si nan lang nou, se yon bagay ki pa monte tab. Poutan lè n ap gade edikasyon seksyèl ki se yon bagay ki itil a chak grenn moun, li pa ta sipoze konsidere tou kon tabou. Men poutan sè le ka de nòt sosyete. Donk, pou mwen menm edikasyon seksyèl li pa yon tabou. Ok? Paske depi timoun nan fèt li sipoze konnen chak pati nan kò l. Wap wè kòmsi pati entim yo yo pa pale de yo. Yo pa pale de yo. Epoutan se yon pati menm jan menm jan avèk bra nou, pye nou, kou nou. Ok timoun nan pa aprann konn kò l, li pa li pa konn ank li pa konn pati entim yo vrèman. Li pa konn kilè kòmsi kò l rive a matirite pou l poze de seri de aksyon e sa fèt kòmsi kòm konsekans youn nan konsekans Konn gen de rapò seksyèl prekòs, ki ka abouti an gwosès prekòs, akouchman prekòs, e ou kapab wè alavni an, timoun sa, e moun sa li devlope yon kansè kòl matris. E nou pale lwen tou, gen de fanm, ok, ki gentan gen yon vi deja, yon vi seksyèl, ki gen an timoun deja, ki pa enfòme, ki pa konnen ke yo sipoze fè yon pap tès omwen chak dezan. E poutan si moun sa te byen elbe, Gen de bagay kòmsi li t ap pran pi bonè, sa t ap anpeche de bagay degrade nan men l. Se sa, donk, edikasyon seksyèl la, li pa ta sipoze konsidere kòm tabou, pe enpòt kote li an, keseswa a lekòl, a legliz oubyen osent menm de lafanmi. Li pa ta sipoze konsidere kòm tabou. Ya, donk, yo la filozofi, donk, Nan edo. Se se sa se sa menm notre notre peyi. Donk sak pa ta sipoze konsidere kòm etan tèl ou tèl choz donk se sa li ye an reyalite. Donk gen yon bagay la map eseye tande nou e m wè ke en deba a ase anime paske en sa ke nap poze kòm etan kòm etan pwoblèm yo se de pwoblèm ki egziste reyèlman vre. Se bagay ki evidan e konsekans yo. Gon bagay m wè nou mete aksan sou li se kesyon nap pale a chak fwa Nou pale de kisa yon moun kapab fè avèk yon moun sèten aj. Ok, donk ou pale de kesyon relasyon seksyèl prekòs, ou pale de kòman, kijan nou kapab eksplike sa, poukisa gen tout tèm prekòs sa yo, e poukisa nou oblije limite bagay yo avèk yon sèten chòz ke nou kapab fè a yon laj ou tèl laj. Donk edikasyon seksyèl la se sa li ye an reyalite? Donk, edikasyon seksyèl la li anglobe anpil lòt bagay. Li, um, lè, sa fè nou pale de um, prekòs, sa vle di bagay kòm timoun nan fè twò bonè e ke kò l poko rive a matirite pou li aksepte sa. Ann di yon timoun 12 an, ok? Jonas ap ri la, paske Jonas fè bagay yo tèlman bonè. Ann di yon timoun 12 an, 13, 14 an ki gentan antre nan rapò seksyèl. E poutan, kò l poko ase matir. Ok nou gen epitelòm ki o nivo de kòl lan ki poko arive a matirite e si timoun sa li menm li antre an kontak seksyèl avèk yon patenè ki deja enfekte pa yon viris ke nou rele papiyomaviris e si viris sa fè twòp tan anndan li kapab pwovoke ok yon kansè kòl matris an de lezyon prekanserez ki pwal bay pita ki kapab bay pita yon kansè kòl matris ok donk kòl lan vin kòm te kapab ekspoze. Twò bonè ok a de a de bagay ke li poko sipoze. E sa fè kòm si nou pale de nou nou itilize tèm prekòs an. Ayiti kò moun nan poko rive a matirite. Kò ti moun nan poko rive kòm si a matirite pou li kenbe pou li kenbe yon gwosès, pou li sibi yon akouchman. Donk se se sa e poutèt sa nou mete anfaz nan. Ti doktè Chauvet ap ajoute yon bagay? Bon wi, lè n ap pale de peryòd yo, Ok ban nan pale de prekosite pa byen vle di ke edikasyon seksyèl la pa kòmanse gen anpil moun ki konprann ke edikasyon seksyèl la kòmanse se pou timoun yo sèlman epi nou fini nou kanpe la men pa bliye edikasyon seksyèl lan se yon bagay ke nou sipoze kòmanse aprann depi lè nou tou piti epi chak nap grandi toutolon de vi nou lè yap pale de prekosite a tankou jan dòk la sot di an gon ta de bagay fòk mete anfaz sou yo. Ok paske nan lopital nou yo nou pa san savo ke konn gen timoun ki timoun 18 19 ans. Timoun kap fè timoun.
Timoun kap fè timoun.
E ou konn jwenn nan moun sa yo tou ki ki gentan devlope dè lezyon prekanserez ou konprann ki ki ki ka bay dè pwoblèm grav demen si Dye ve. Ok. Kidonk se tout anfaz sa yo se toutolon de lavi pou nou mete aksan sou pwoblèm edikasyon seksyèl la. Ya, pandan ke nou ap pale la de kesyon prekosite, n ap pale de kesyon timoun k ap fè timoun, de moun k ap antre nan relasyon ki twò bonè, e konsekans sa kapab genyen sou yo. Donk, sa monte a lespri mwen pou mwen eseye poze yon kesyon konsa. Je panse ke anpil moun nan oditwa la ap poze tèt yo kesyon sa a an menm tan ke mwen. Donk, ki lyen ki dirèk nou kapab fè antre transmisyon de IST yo e ansanm avèk kesyon relasyon prekòs sa yo? Ozimwen se yon movèz edikasyon seksyèl ka lakay lakay jèn yo, lakay timoun, lakay granmoun tou. Donk ki lyen nou ka fè ansanm avèk sa?
Bon, lyen an mwen se ke li trè evidan. Donk, yon timoun ki pa resevwa yon bon edikasyon seksyèl oubyen ki pa menm genyen l menm, non sèlman li pral antame yon bagay ke li. pa okouran de li, li pa konnen kouman l fonksyone e li pa menm konn kijan pou l pwoteje l. Egzakteman.
Donk si l pa konn kijan pou l pwoteje, kòman l ap fè konnen si tout fwa li ta atrape yon maladi, kòman l ap fè pwoteje lòt moun ki anfas li an? Sa li pa konnen l. E sa m garanti w, yon paran pa mete timoun li chita pou l di l, vwala kòman te pwoteje. Yo pap fel. Se ou menm ki pwal aprann sa. Mase sa ma mère. E wap wè ke gen de moun menm si yo rive nan yon laj ou wap di moun nan li mature, moun nan gen, wap di oh je mature e pa sinye, moun sa menm si prezèvatif lan ta bon kote li pap itilize l. Tandiske li konnen ke sa se yon bagay kap kapab pwoteje l kont anpil lòt bagay. Se yo kapab di konsa ke mwen gen yon sèl patenè seksyèl, men patenè seksyèl ke w genyen ou pa konn konbyen patenè seksyèl ke li menm li genyen. Donk mwen m panse ke tout sa antre nan yon bon edikasyon seksyèl. M pa konn si Doktè Chauvet dakò avè m. Wi, bon.
Sa se, sa se yon bagay ki ase evidan. Edikasyon seksyèl lan jwe yon gwo wol ok nan anpeche transmisyon IST yo. Pa egzanp, si n ap suiv, se yon bagay ki nan sosyete nou an, paran yo vrèman pa mete anfaz sou sa. Le pli souvan w ap wè manman ayisyèn yo. Alò, le pli souvan, se pa tout, yo plis ka di ou men kòman pou bouyi yon diri, ok, men yo pap montre ou kòman ou menm pou pwoteje ou nan yon seri de bagay. Petèt ke yo menm tou yo gen dwa pa konnen. Papa ayisyen an, lap di ou ke fòk ou djanm, fòk ou gason, fòk pa pè nan nwit. Men eske lap met pitit gason an chita pou l di l, bon ok, so mwen ba w yon prezèvatif, men kòman pou pwoteje w, men pou ou pa atrape yon seri de bagay, men kòman tou pou pa bay yon gwosès twò bonè tou. Konprann sa m di w la? Sa vle di, Gon etwat etwat relasyon ant edikasyon seksyèl avèk pwoteksyon sou avèk transmisyon IST yo. Se yon bagay ki nou sipoze mete anfaz sou li. Ya. Donk m panse avèk kesyon tabou sa a ke nou ap eseye soulve la maten anndan emisyon an, m panse plis moun, plis paran e plis moun nan oditwa lan ap tande sa e y ap arive konprann ke, Kesyon tabou an yo sipoze metel de kote ok se mete moun yo chita timoun yo granmoun yo whatever moun ke w ye a an nou diskite de de de de sa an diskite de kesyon sèks la an diskite de fè bagay paske kanmenm nap fè bagay li li li li enpòtan li bon pou kò nou e li itil nou donk an nou diskite de li donk m panse ke youn nan bagay ki ki ase atire atansyon m se le fè ke nan viv nan yon sosyete kòmsi moun yo vrèman pap diskite de bagay sa yo e nap gade en kijan en prezèvatif ap vann ap vann tèt nèg. Ok donk m panse ke Nicole ka temwanye sa, Jonas ka temwanye sa, ou menm tou Doc ou ka temwanye sa. Nou wè kòman dènyèman m ap li yon atik, m bliye ki medya an liy ki te poste l, kote ke y ap di kapòt ap vann prèske 100 goud, 200 goud. Ok donk. Antanke medsen, ki difikilte oubyen ki konsekans nou panse yon tèl bagay kab vin genyen sou pratik nou? A kisa nou ka kòmanse atann nou lòske n ap viv nan yon reyalite kote ke prezèvatif, n ap pale de edikasyon seksyèl, ann sipoze ke edikasyon seksyèl la fèt, kijan moun ap fè pwokire tèt li yon bagay konsa ki se prezèvatif la? Donk, ki konsekans, a kisa nou kòmanse sipoze atann nou la apati de pil kapòt sa yo k ap monte byen chè sa la?
Bon, anvan nou antre nan kestyon kapòt k ap vin byen chè a, tankou nou t ap pale avèk yon eminan nan domèn nan, nan kestyon, alò, nan medsin ann Ayiti, ke tout moun konnen, misye fè nou wè yon reyalite. Ou ka fè sansibilizasyon chak jou, kabann moun nan kouvri a kapòt chak jou, li pa janm itilize youn. Kidonk, premyèman, sa. Tout sa nan antre nan edikasyon seksyèl. Konprann? Se M panse ke kapòt la te gen dwa la. Men si pa gon bon edikasyon ki fèt, se lave men su atè. Paske moun nan gen dwa gen kapòt la la, moun nan gen prezèvatif li la nan men l, konprann? Li pa janm itilize l. Li pa konn kòman pou l itilize l. Premyèman, se pa kapòt la premyèman. Men se konn kòman ou itilize kapòt la. Se konn poukisa w ap itilize kapòt la. Dezyèmman, avèk. pri prezèvatif yo k ap ogmante a, m panse ke sa ka gen sa ka gen yon dezavantaj. Ok sa ka pote dè bagay nefas sou lavi nou an Ayiti. Paske pa bliye nou gon popilasyon ki jèn ok e timoun yo nan laj libido yo men wotè konprann sa vle di ke sa ka pwovoke sa timoun yo ap fè bagay chak jou men si timoun nan pa ka pwokire l dè prezèvatif sa Sa ka ankò ogmante mizè nan peyi an. Avèk Ou pa san savwa ke gen pwomiskuite nan tout zòn bidonvil yo, geto yo. Konprann? E jan k ap viv la, e ti mari sou kote a la, ok, s on riyèl ki just. Dèfwa konn pa menm gen riyèl la ki separe yo, epi ou pa konn ki sa k ap fèt. M panse ke s on kanpay de sansibilizasyon ki pou fèt. Pou n bay yon bon edikasyon. Pou moun yo byen enbi. Ou konprann? De sa k, de, de ki danje ki gen nan sa oubyen ki avantaj ki gen nan sa tou, nan fè bagay. Epi konn kòman pou yo pwoteje yo. M panse se yon kanpay de sansibilizasyon ki pou fèt. Pa sèlman la dèyè mikwo a la, men se yon kanpay ki pou fèt a lechèl nasyonal, sou tout teritwa a. Ya. E m panse m kapab ajoute, sansibilizasyon sa a tou li kapab akonpanye de distribisyon de prezèvatif. Paske m kwè ke gen kote. Gen òganis isit ki fè, ki fè sa.

Donk n ap remèsye Radyo Pasifik de tout fason ki ba nou espas sa kòm si chak jedi pou nou arive sansibilize moun e fè plis moun konnen ki sa yo sipoze fè fasosman avèk de tèl reyalite ke n ap sibi anndan peyi nou an. Donk tabou, tabou, moun yo pa vle pale, moun yo pa vle diskite de sa, de kesyon prezèvatif, moun yo pa vle pale de kesyon edikasyon seksyèl. Donk dapre nou ki sa eksplike ke gen tout mit sa dèyè tabou sa? Eksplike yon tèl bagay, poukisa tabou sa? Sa sa li ye? Poukisa li vin prezante tèt li la kòm yon tabou? Poukisa?
Bon, e m ka di ke se yon bagay ki pa sòti la kounye a. Se yon se pa yon bagay ki ki gen ni ki pran orijin ni kounye a la. Paske jeneralman si n ap suiv sa, menm nan relijyon isit, se yon se yon ba se yon seri de bagay si yo kòmanse met anfaz sou li, se kounye a. Anndan fanmiy nou yo Leve de moman ke timoun nan ta anvi pale de fè bagay oubyen ta anvi pran yon direksyon konsa nan yon deba konsa. W ap wè paran an toujou gen tandans kouri dèyè l. E sa soti depi nan rasin nou ki vin fè l yon tabou. Si timoun nan ta di manman e, e, e, e, e, e, bon m pral ba w yon bagay ki pi senp. Gen yon seri de bagay timoun nan pa gen laj pou l absòbe vrèman. Men gen yon nivo ke l rive. Ou ta sipoze mete chita pou eksplike kèk bagay. Pa egzanp, youn nan egzanp ki konn, gon youn nan bagay ki konn rive sou nou pi pi souvan se lè timoun nan di manman kòman m fè fèt? Nan pran egzanp konsa. Ou toujou santi ke paran yo nan yon anbara, nan yon difikilte pou yo reponn. E a yon sèten nivo, timoun nan sipoze konnen. Sa pa sinyifi ke w ap louvri lespri l tankou jan paran yo renmen di an. M panse ke se yon bagay tabou sa, se yon bagay ki sòti depi. nan rasin nou ok depi nan gran gran paran nou epi de jenerasyon an jenerasyon e sa jan tankou jan dòk la te dil talè a li pata sipoze yon tabou son bagay ki ta sipoze diskite sou li fè de deba fè de konferans konprann fè de reyinyon nan fanmi yo eksplike men kòman men kòman yon seri de bagay fèt. Bon Doktè Ruth èske w panse ke yon tèl tabou li se yon leson men sa fè eradike sa èske li posib? Bon, eradike l d'un kou an m pa kwè li posib. Ok. E menm jan dòk lan di an, se reyalize de konferans, de ti chita pale, ok, fè plis ti videyo ki kapab divigue fasilman o sen de la popilasyon. Paske li gentan ankre nan tèt paran yo. Li ankre nan yo e ke w vle l ke w pa vle l, gen timoun nan jenerasyon nou, kòm si akoz paran an ba yo l konsa, yo leve konsa, y ap transmèt li konsa tou. Men, ke nou vle l ke nou pa vle l tou, depi timoun nan rive nan yon laj, gen de bagay l ap konnen l kanmenm. E sa ki kòmsi ki di, ki di nan tout sa, se paske timoun nan al aprann dekouvri l pou kont li e sa kòmsi bay timoun nan de move souvni an petèt. Li, lè y ap dekouvri l an, l ka dekouvri l mal. Nan, y a dekouvri l mal. E tandiske, si ou menm ou te ba l, ou te montre l, ou te ba l yon oryantasyon, li te ka fè mwens gaf. Donk, sa yo, yo sipoze pran. Peti a peti. Yo ta sipoze menm mete yon pwogram konsa anndan lekòl. Pou kòmanse, pou kòmanse. Ok? Fè yon kou konsa pou timoun yo aprann yo konn kò yo, konn kòman l fonksyone, ba yo kèk konsèy. Pale de sa avèk paran yo nan reyinyon. Ok? Antre sa anndan legliz. Bon, nou konnen ke legliz gen prensip pa l, ok? Sou kesyon rapò seksyèl ke se aprè le maryaj. Sa nou pa kòmsi vle detounen l, non. Men tou fòk yo fon on edikasyon. Menm jan yap di timoun nan e non pa de rapò seksyèl avan le maryaj men di ki konsekans yo ki genyen nan sa. Paske timoun nan ka panse ke se vle ou pa vle l dekouvri on bagay epi tou l rete nan kiryozite li pa konnen ki ki konsekans sa ka genyen vrèman ok paske yo plis souvan menm di konsa

Epi lè l ka tonbe sou li ankò l ap vini mal. Donk, lòske nou ap gade kesyon tout moun nan gon smartphone, ti moun nan gon tablèt, mwen menm mwen te oblije mete yon bloke tablèt sa a paske m gen ti neveu m. Donk, sa vle di ti moun yo ap tonbe sou bagay yo. E lòske n ap gade de videyo pòno ki ap sikile, donk moun sa a, ti moun nan oubyen jèn nan ki depi a laj de dizan, douzan, katòzan, paran l t ap sere l sètèn choz, li pral tonbe sou li. Èske nou panse ke apati de aprantijaj mal sa de kesyon seksyalite a, èske nou panse ke gen yon lyen dirèk ant sa ansanm avèk kesyon vyòl ki nou jeneralman nou wè k ap ogmante nan sosyete nou an oubyen a vyòl la an jeneral? Bon, eleman de repons ke m kapab bay, wi m panse ke gen yon rapò. Paske nan edikasyon seksyèl lan, depi tou piti an, fò w aprann timoun nan non sèlman konnen kò l, men pou li respekte kò lòt moun ki anfas li an. Ok aprann timoun nan depi tou piti ke non se non, wi se wi e ke se pa paske li wè on jèn fi ap mache nan lari avèk on bagay dekòle, avèk on ti bout bagay sou li ki fè ke li gen dwa arsele moun sa, li gen dwa fè sa santi kò moun sa pwiske li ba l aksè pou l wè tèl bagay, li gen dwa fè moun nan dese de bagay, non. Donk tout sa rantre ladan tou. E lè w pale de bagay pònografi, lè w gade l vrèman se de bagay ke m te kapab di de mizansenn. Ok donk jenòm sa ki wèl konsa li ka panse kòm se konsa pou li fèl avèk yon demwazèl epi tou li ki pa vrèman a e sa vrèman donk si m panse ke yo kapab di yo kapab di konsa ok menm si w pa antre dan lè detay a yon sèten aj men aprann timoun nan respekte kò lòt moun nan aprann li kominike avèk lòt moun nan pou konnen lòt moun nan kisa k fèl plezi èske li dakò aprann jwenn konsantman lòt moun nan e pa ke tout sa e pale l tout bagay. pònografik e ke tout sa ki nan bagay pònografik yo, yo pa, yo pa vrèman sa. Yo pa, m pa konn, bon, sou ap ajoute yon bagay? Wi, yo pa vrèman sa ke y ap montre a, ok? S on fantas ke y ap vann. Paske sou, sou, sou li sou, sou domèn sa, endistri pònografik lan se youn nan endistri ki bay anpil kòb. Ok? Ki bay dè milya. E fantas sa y ap vann nan fòk yo kenbe l. Fòk yo kenbe l a nivo. Ou konprann? E se youn nan sektè tou ki byen peye. Moun ki ladan l yo, yo byen peye. Donk la konnen bagay ladan l yo Jonas, sa w di? Non.
Ou konnen lè w doktè, fòk ou chèche, fòk ou fouye, fòk ou konnen. Fò w eksperimante. Fò w eksperimante. Se yon sektè ki byen peye. Men, sa y ap vann nan tou, fòk yo kenbe l. Fòk yo vann yon fantasm pou yo ka toujou fidelize w avèk pònografi an. Konprann? Se youn nan rezon ki fè ke yo konn itilize de gadjèt. Pa egzanp, ou nan, lè w ap gad jan de imaj sa, ou konn wè moun nan kòm si gon, lè moun nan, yo, nan lang pa nou, yo di lè moun nan ap vini. Ou konn wè ke moun nan ap ejakile. yon kantite espèm enòm. Poutan, se de bagay ki pa vrèman sa. Imajine w, yo konn ap itilize de bagay pou montre w ke peni an parèt pi gwo, pou moun nan ka gen yon pi gran andiyòt. Tou sa, si timoun nan al dekouvri l pou kont li, se yon edikasyon ki ka ap antre nan tèt li, ke li menm li pa p byen konprann. Li pral panse se konsa pou l fè l pou l bon. Si l pa fè l konsa, l pa bon.

Mwen pa konnen nan. Ah ok. Donk, wi, wi sa yo se de fantas, se de fantas e m panse ke meyè solisyon an se enpeche ke timoun yo al fè de tèl dekouvèt ke yo panse ke se konsa l sipoze fèt e la vin de, vin fè timoun sa yo grandi mal, fè yo grandi avèk de move entansyon, move ide kote pou yo al oblije al tonbe nan fè vyòl sou moun tou pa moman. Sou kesyon vyòl la. Tande, edikasyon seksyèl la pa sèlman rete bon di men kòman pou fè, men kòman pou fè sesi, men kilè pou ap gen yon seri de bagay. Edikasyon seksyèl la anglobe yon pakèt bagay. Li dòd konpòtemantal tou, tankou jan dòk la te di a. Pran yon timoun, pa sèlman di l bon ok, si w al fè si, men sa k ap fèt, men. Men aprann li tou, tankou jan dòk la te di a, gen yon respè pou èt ki anfas ou an. Ok? Pale de respè kò moun. Kòman respekte kò moun sa a ki anfas ou an? Ya, respekte kò moun sa gen anfas ou an, pa pran moun sa kòmsi nan ou son choz, konprann, pa pran moun sa kòmsi li se pwopriyete ou, konprann, non se non, wi se wi, pa di moun nan te di w yon non epi ki ka petèt sanble a yon wi, ou konprann, li te ba w yon ti souri epi, so tout sa antre nan edikasyon seksyèl la, e m panse ke yon bon edikasyon seksyèl. ka pèmèt ke yo diminye to vyòl k ap genyen nan sou moun nan sosyete an. Ok.
Donk wi, wi, m dakò. M panse ke deba a li enteresan. E m panse n ap aprann anpil choz la. Donk nou menm onivo Radyo Pasifik, chak maten nan lè jedi, nan lè Viv Ayiti an Sante, nou toujou fè sa. E se misyon nou. E n ap kontinye fè l toutotan Bondye prete nou lavi an. Toutotan ke gen radyo k ap fèt toujou nan peyi an, nou panse l ap kontinye, l ap kontinye fè travay sa. E mwen panse l ap toujou gen dè doktè chak jodi pou kontinye batay la ansanm avèk nou. Donk, m konnen ke kesyon edikasyon seksyèl la, li se yon tabou e n ap eseye gade nan ki fason ke n te ka eksplike popilasyon, eksplike moun yo k ap tande nou la pou yo ka kòmanse wè ke li pa sipoze rete yon bagay n ap mete aleka. N ap viv ansanm avè l. Nou tout la nou gen dè sèks, sa vle di nou pral itilize yo kanmèm. ke nou pale de li. Donk, move pratik sa a, move lide sa a kote moun yo gen nan tèt yo a pou yo pa pale de sa a, a ki maladi nou panse ke move pratik sa a, move lide sa a ke moun sa yo kenbe nan tèt yo a, yo pa vle fè edikasyon seksyèl la, yo pa vle pale de li lakay yo, a mari yo oubyen avèk paran yo, a ki tip de maladi byen espesifik ke sa li ekspoze moun yo?
Bon, Premyèman, nou gen maladi seksyèlman transmisib yo, tankou sifilis, gonoraji, nou gen VIH sida, ok. Epi tou, nou kapab mete tou, nou pap mete de kote kansè kòl matris lan tou. Sa a, se tip de maladi ki, ke timoun nan ekspoze avè l. Kit ou fi, bon, pou kansè kòl matris lan se pou, plis pou fi, byen ke yon gason tou kapab e konn kòman pou l pwoteje tèt li, pou l pwoteje moun ki anfas li an. ok men pou kesyon IST yo tou donk li anglobe ni fi ni gason peu enpòt sèks la. Youn nan bagay ki atire atansyon m se ke n ap gade ki a kisa moun yo ekspoze moun yo ekspoze lòske yo pa konnen kò yo lòske yo pa edike yo konn kijan yo sipoze ale pou yo fè bagay lòske yo pa pa alèz pale patenè yo an nou pa pran pa egzanp yon moun petèt ki HIV pozitif, donk moun sa yo petèt gen sida oubyen m pa konnen. Donk, edikasyon seksyèl moun sa, ansanm avèk yon senp moun kòmsi ki pa gen maladi sa, ok, èske se menm bagay, èske gen yon patikilarite byen espesifik parapò avèk yon tip de moun avèk yon lòt tip de moun? Yon moun ki deja ekspoze, ki deja gen IST, avèk yon moun kòmsi ki pa gen jan de maladi sa yo. Èske nou panse ke. Edikasyon moun sa yo li menm ansanm avèk avèk lòt lòt moun yo. Byen antandi fòk nou fòk nou di konsa ke se pa tout moun ki gen yon IST ok sa vle di ke moun sa te gon te resevwa yon move edikasyon seksyèl paske IST yo yo pa transmèt sèlman pa rapò seksyèl men gen lòt fason ke yo kapab yon moun kapab jwenn li pa egzanp si moun nan ap itilize de zouti ki kòm enfekte de zouti ki pa netwaye ou kapab Ou resevwa yon bon edikansyon seksyèl, epi tou ou le fè senp senpleman ou prete yon yon tay zong pa egzanp nan men yon moun e l pa netwaye epi malchans pou ou li blese w donk men kòman w al enfekte tandiske ou menm ou resevwa yon bon edikasyon seksyèl ou ou pa ou pa t fè yon de seri de bagay ou pa t nan de patenè e e seksyèl plizyè patenè seksyèl e pwoblèm ki genyen nan sosyete yo men stigmatize jan de moun sa yo san ke yo pa chèche konnen ki sa k koz sa devlope kay moun nan e nan pran lòt egzanp tou gen vyòl. Moun nan te kapab sibi yon vyòl e vyolè li an transmèt li yon maladi ke li menm li pa ta swete genyen san ke moun sa te gen yon bagay mal li ta fè. Donk, panse ke stigmatizasyon nan sosyete a tou ta sipoze kanpe nan sans sa.
Sa vle di meyè fason pou nou arive egalite nou kapab chèche pwoblèm sa, se kesyon stigmatizasyon an. Se kesyon stigmatizasyon an, wi, dakò. E m panse youn nan bagay ke mwen pèsonèlman nan ki atire atansyon m, se ke. M panse ke moun yo ki petèt gen de IST pou yo, petèt ki gentan gen VIH, sida oubyen moun sa yo, yo, yo se de moun tou, ok, yo se de moun, yo se de moun a menm jan avèk tout moun, ok. Men de tout fason, m panse ke gon atansyon soutni ke, ke, ke, ke, ke leta, m panse ki an depi de tou, li, li fè ti sa, ok, li fè ti sa. Ou gen yon atansyon soutni ke nou ta sipoze pote ansanm avèk moun sa yo, pale bokou plis ansanm avèk yo, fè yo konprann ke men kijan pou yo viv, ke yo pa sa bon moun difikilte, yo pa mouri pou otan, ok, men konpòteman, pran medikaman e ot. Bon se eksplike yo ke tank nou evite pwagasyon an li ankò mye, ok. Donk se edikasyon moun sa yo m panse ta sipoze toude nan sans kòmsi. pou anpeche ke bokou plis moun yo vin trape yon tèl maladi, paske an reyalite sa sa li primòdyal, li primòdyal paske gen de peyi, Dye mèsi nou an Ayiti, nou pa nou pa premye peyi ki ki ki gen plis moun ki enfekte lakay nou, donk Dye mèsi, donk e.
Bon, pandan w ap pale de sa, se pa sèlman leta ki pou pran responsablite l nan sa, se chak grenn moun an jeneral. Paske leta gen dwa fè travay li, sa l gen pou l fè a. Men si chak grenn moun an jeneral pa kontinye travay la, se yon travay ki, ki, nou ka di ke lave men sye atè. Ok? Paske m ap pran egzanp ansanm avè w, leta gen dwa fin fè travay dakonpanyeman sa w ap pale a. Men moun sa imedyatman ke l rive nan zòn bò lakay li, s on lòt atmosfè. Ok Ou gen pou wè gen de moun ki pap mache bò kot moun sa Gen de moun sou chèz moun ta moun sa te chita l pap chita la Konprann Ou gen de pou wè depi moun sa nan espas sa yo ba l yo ba l zòn nan pou kont li Yo pap manje nan men l Yo pap manje nan men l yo pap fè yon seri de bagay Se se nou menm an swa Se pa sèlman leta Ok Leta gen dwa la pou l regilarize yon seri de bagay Se pa sèlman leta Ki sipoze fè yon Ki sipoze bay premye, ki sipoze bay dènye vwa. Nou menm nou sipoze ede moun sa yo. Chak grenn moun sipoze pran konsyans ke moun sa ki gen yon IST a, li pa, se pa yon moun kòm si m ka di sa, se yon, se yon dyab ou pa sipoze pè l. Moun sa gen plas li nan sosyete a tou. Se yon moun ki malad, ki sipoze, ki mande akonpanyeman. Se paske m panse tou ke popilasyon an tou li pa edike nan sans sa a. Si li te konnen ke mòd de transmisyon maladi yo men kijan l fèt, donk yo pa t ap pè. Kòmsi pale avèk yon moun ki gen yon IST sou pretèks ke yo menm tou yo pè pou yo pa genyen l. Defini tou, sou bagay sida ke n ap pale a la, moun ki gen, alò se pa sida an jeneral, men sou IST yo, m panse ke sou chèn YouTube nou an nou gen yon videyo detaye sou sa, ki bay chif, ok, ki di ok men ki rejyon, men ki rejyon, Men kòman men kòman sida VIH sida ye an Ayiti. M panse ke tout moun ki enterese ka monte sou paj Thaao Ni Zero Deux sou Youtube. T-h-a-h-a-n-i-e Zero Deux sou Youtube epi al gade enfòmasyon sa yo. Ya, ya. Donk,
wi, sa w di an m dakò paske se pa sèlman Leta a. Donk, kanmenm nou se de sitwayen, nou gen dè devwa, menm jan nou gen dwa tou avèk sèten choz. Men nou gen de bagay ke nou sipoze fè. Pa deresponsabilize tèt nou pou nan responsabilize sèlman Leta a. Nou pa janm wè nou menm konsyaman kisa nou sipoze fè. Donk, wi menm si Leta li menm li la pou l garanti bon mach tout bagay k ap fèt nan peyi a, donk de tout fason nou menm tout gen nou gen bagay pa nou ke nou kapab pote, kontribisyon pa nou. Donk, antanke medsen, antanke yon jèn pwofesyonèl de lasante, Donk, sèt, nou pa rantre nan dinamik kòm si pou n ap ranplase de Leta, pou n ap ranplase de enstitisyon ki egziste deja. Men, daprè nou, ki, ki, ki, ki, ki sa ki ta sipoze fèt pou amelyore kondisyon, pou ta amelyore pwoblèm sa a, pou ta enpeche Leta a pran nou, ki, ki, ki altènativ de solisyon, paske nou menm antanke medsen, mwen pèsonèlman, n ap fè fas avèk sa, n ap fè fas chak jou sa ki fè sa, ansanm avèk de moun k ap vini ansanm avèk de enfeksyon, de moun k ap vini ansanm avèk de gwosès prekòs, ok. Mwen pèsonèlman chak jou m gen dè moun kap ekri m nan telefòn mwen pou yap di m ke yo pat pare yo x yo y ok donk wi men sa li li deranje nou kòmsi nou pa gen pwoblèm ansanm avèk moun yo men kòmsi lòske nou wè plis moun ap gen dezenfeksyon a repetisyon plis moun ap E nou konnen nan ki divize nou ye anndan peyi an, ki tip de moun pou nou trete pasyan yo. Ok. Donk ki konpòteman, ki altènativ, ki sa ki ta sipoze fèt pou enpeche moun yo pou aprann moun yo bokou plis ke kesyon edikasyon seksyèl la li sipoze diskite anndan lekòl yo, anndan tout kote nan peyi an. Ki sa ki sipoze fèt? Bon, m panse ke premye bagay ke pèsonèl de sante yo ta sipoze fè, se yon wòl dakonpanyeman. Paske nou, sa se, m te kapab di li, li yon ti jan, li yon ti jan travay nou, m pa ta di ke se sa li ye nèt ale. Donk se yon wòl dakonpanyeman oprè de popilasyon an. Divilge ase de enfòmasyon, e sa nou kapab wè ke menm se yon ti ou di bagay lan, toutotan pa gen yon moun ki kòmanse l, anyen p ap fèt. Donk, ann di ke medsen yo ta ta fòme yon òganizasyon oubyen yon gwoup ok ki ap jere lekòl yo kòman se nou menm poze premye pye premyè pyè lan pase nan lekòl fè yon ti fòmasyon avèk timoun yo pale avèk yo sou jan de bagay sa yo si tout fwa yo poko mete men nan pat plan donk se sa se yon wòl dakonpanyeman divilge ase enfòmasyon nan popilasyon an e sa pa vle di ke apre tout sa yo pap gen moun kap atrape IST non ap genyenl. Men, e to an l ap diminye.
Wi, to a ap diminye. Paske, m sonje m t ap diskite ansanm avèk yon moun ki t ap di m konsa ke ann Ayiti pi gwo pwoblèm nou se trètman. Arive trete moun ki malad. Lesansyèl se enpeche moun yo malad. Vwala.
Lesansyèl se enpeche moun yo malad. Paske tank moun ap malad, ki sa? Dènyeman, m ap tande bri yon moun ap achte yon brik klaritromycin nan. Bagay tèt chaje. Ok? Donk, e. Li pwoblematik, moun yo pa gen mwayen reyèlman vre pou yo kapab fè achte, pwokire tèt yo dè medikaman oubyen trete tèt yo. Donk, m panse lesansyèl lan reyèlman vre se sa. Donk, m panse ke pandan n ap diskite la, Denis, daprè ou, ki wòl nou panse ke Leta, oubyen pa Leta, an n mèt Leta vle vote de tout fason, oke, ki wòl lekòl yo oubyen famiy yo nan kontèks parèy? Bon Ricardo, se tout sa n sot di talè yo la. Se pa sèlman wòl medsen yo, men kesyon edikasyon seksyèl lan li sipoze kòmanse anndan fanmi, anndan lekòl, anndan legliz. Donk, imedyatman ke paran, se li papa timoun nan, li manman timoun nan, li di l yon seri de bagay, timoun nan ap kwè l. Timoun nan ap kwè l. E se paran mete timoun nan alèz, paske defwa se yon jèn ki genyen ki fè yo pa vle pale de sa. Ede timoun, pou paran mete timoun nan alèz pou l pale avè l de seri de bagay, anpil erè, anpil bagay ki pa tap ki pa tap fèt. Donk premye premye kòmsi bagay lan se nan men paran l ye. Menm jan n di an n a mete leta de kote, paske e pa leta k ap viv avèk nou anndan kay lan. Donk se paran yo, wòl lan se nan men pa se se nan men paran sa ye. Apre sa se nan men lekòl yo paske alekòl nou aprann anpil bagay. Pwofesè yo, yo jwe on, yo jwe on wòl tou nan edikasyon timoun nan. Donk se mete on pwogram anndan lekòl ki pou edike timoun nan, enfòme l de seri de bagay k ap pèmèt li pran de desizyon k ap favorab pou li demen si Dye ve. Epi tou, kesyon legliz. Donk m panse ke si tou le twa sektè sa yo mete ansanm yo fè on travay konsa, donk n ap gen on popilasyon, m te kapab di ki pran sante yo kòmsi nan men. Bagay ta pwale byen. Esan pa bliye tou, ba la gon aspè sikolojik ladan. Timoun nan, an depi de tout sa paran ka di l ka fè l, li rete fidèl a paran l. Ok? Pastè a. Bon, nou ka wè l ann Ayiti, gen moun ki plis kwè nan pastè yo ke menm moun lakay yo. Ou konprann? Pastè a, li gen yon gwo wòl a jwe. Paske li menm li se yon moun ki ka rasanble moun. E se pa sèlman lek. Bon, nan lekòl la, sa, nou panse ke lekòl la se yon travay dakonpanyeman. Se pa, se pa menm sèlman lekòl. Ou konprann? Edikasyon seksyèl la sipoze fèt nan peristil yo tou. Li sipoze fèt nan tout sektè nan vi nasyonal la. Ou konprann? Nan travay la. Tout kote, se yon, kòman m ka di sa, se yon kanpay de sansibilizasyon ki pou mete sou pye an branl pou pèmèt ke moun yo responsabilize tèt yo sou kesyon seksyalite. Ya. Pandan w di sa a, ou di edikasyon seksyèl la sipoze fèt patou, nan peristil, nan lekòl, nan legliz. Men gon, gon, gon, gon, gon espas ke mwen menm pèsonèlman, eh, m panse ki ta sipoze manyen, se prizon yo. Poukisa lòske wap gade jeneral nou lòske yon prizonye soti nan prizon nou wè ki sak pase met gen seri de boul nan pye li bagay sa yo kòmsi kòmsi ide a se pa konnen bon m pa arive sènen pou ki rezon byen espesifik men m panse li merite pou l touche tou sa m panse paske li pa janm lè yo sot nan prizon yo wè li vini wè Peyi m chaje de seri de boule etc. Komsi se se yon batay lèl soti nan lari an la li pwal li pwal kraze. Li pwal fon goumen.
Ya li pwal fon goumen. E m panse tou bagay lan sipoze ale pi lwen egalman lòske si n ap pran pa egzanp de de moun komsi e ki ipètanti. M panse nou pa touche aspè sa wi. Komsi lyen dirèk ki kapab gen avèk yon movèz sitiyasyon seksyèl e kesyon ipètansyon an. Nou konnen ke. Nou va savo ke anpil gran moun lakay nou, loske yo gen anpil, anpil, anpil pèsonaj, yo dezòd. Pa yo menm sèlman pèsonaj yo, menm nou menm jwèt yo tou nou dezòd. Se pran de pwodui, ok, pran de pwodui, mete towo nan magi, ok, epi, donk, men, wè, Niko trayi Jonas, sa vle di li lonje dwèt sou li kòm etan nèg kòm sa. K ap pran, k ap pran de seri de. Donk, sa yo. Se de bagay kòmsi ki kapab mete moun yo nan gran difikilte. Pa egzanp, lòske moun nan li chita, li ale nan yon bagay, li pral fè nenpòt twazèd tan ap frape, frape. Donk ou imajine w kisa sa kapab koz. Pandan moun sa ap krache, krache, frape a, epitou se yon eksè, se yon egzèsis fizik ke l ap fè. Donk li gen dwa vin fè yon enfaktis, ou konprann sa m vle di w la? Gaby l fon ak anmare kadyak. Monchè sa se sa se sa son bèl entèvansyon ke w fè la paske mwen menm tou m gon m gon granmoun bò lakay mwen monchè ki te toujou ak ti boutèy li ti bagay l ap bwè ou konprann monchè tou sa tou se yon pwoblèm jan m di w lan se yon pwoblèm ki genyen nan tout sektè nan tout vi edikasyon seksyèl la pa sipoze chita kay timoun men kay tout moun ou konprann pa egzanp. E sa son ide reçu tou. Premyèman map pale de nèg prizonye yo, wap di sa. M sonje ok sou menm sijè sa m panse ke sou chèn youtube la nou pale de bagay sa tou. Se se de sektè ok ki gen plis ki pi konsantre an IST. Tankou nap pale de travayè seksyèl, nap pale de prizonye, yon seri ou konprann? Se yon sektè ki anpil konsantrasyon nan enfeksyon seksyèlman transmisib yo. Men sou kesyon nèg ki ipètandi, nèg ki dyabèt, nèg k ap pran yon seri de bagay, se yon mank dedikasyon, se yon mank denfòmasyon. Paske lè n ap li, bon, anpil de fwa nèg yo pa souvan aksepte l, men syantifik yo di ke yon bon rapò seksyèl pa sipoze ale odela de 15 minit. Ou konprann? M konnen ke, bon misye lòtbò a misye ap ri.
Ou pa dakò Niko? Bon. Vwala.

Imedyatman ou fè 15 minit, medam yo va di, ou pa kenbe sou anyen, ou pa sesi, ou pa sela, ou pa bagay. Donk, sa enfòmasyon ki pa ri. Li pa yon manzè. Fòk li kòmanse pa medam yo tou. Fòk nou sansibilize medam yo paske vrèman vre, 2 zèdtan, 3 zèdtan, ap fè egzijans konsa, moun nan pral pran de seri de bagay. Kanmenm medam fòk nou fè yon jan. M konprann men fòk nou fè yon jan. Domaj 1 sa te pa nan mikwo la pou l ta di nou sa l panse. Sa l panse de bagay sa. Ok. Donk m panse ke an reyalite kesyon edikasyon seksyèl la plis moun sipoze pale de li. Ok. Bon se travay nou an liye non nan nan sektè en sanitè lan ok paske moun yo plis wè nou antan ke nou la pou nou fè lè yo pou n fè operasyon pou n fè mirak ok donk kesyon sa yo pat panse ke si petèt nou menm antan ke medsen nou li pa pwoblèm nap fè fas ansanm avèk reyalite sa lè nèg la vin nan ijans nou al gen 3 magi kòmsi

Se lòske bagay la ap bèl, lòske deba a li vrèman anime, ou konprann, se toujou lè lè sa lè w gade wè lè a ap kouri kouri kouri kouri kouri pou li pou li vin pou li mete nou deyò pou nan kad de deba. Donk se konsa, se konsa donk de tout fason tout bèl bagay toujou toujou gon lè pou pou li fini donk menm si nou gen nou gen prèv paske nou gen anpil tan depi n ap diskite n ap pale de anpil bèl koze nou arive aprann anpil moun konnen kò yo. Malgre le fè anpil moun konnen ki jan de konpòtman pou yo genyen, men ki atitid ki kòrèk. Donk nou menm o nivo Radyo Pasifik, n ap toujou fè travay sa. N ap toujou fè travay sa, mikwo sa ke nou genyen nan men nou an, se mikwo ke nou itilize pou nou enfòme moun yo e pou nou fòme moun yo. Donk nou nan yon reyalite, nou nan yon peyi kote ke moun yo pa reyèlman enfòme e moun yo pa fòme ditou. Ok? Reyèlman enfòme avèk dezenfòmasyon erone, dezenfòmasyon tèt chaje ke yo gen nan men yo, E nou wè kòman yo yo pran sa, yo pran l pou gwo bagay. Imajine w, nan legliz la, ou wè nèg la pran mikwo l ap di w, a, li te li, doktè te di l pap iks, pap igrèg, Bondye sove l, ou wè sa m vle di w la? Sèt, Bondye vè gran, men, se yon movèz fòmasyon ki fè ke anpil fwa nou nan yon reyalite kote moun yo pa vle al lopital, moun yo pa vle vin wè, pa vle vin wè medsen. Mwen panse n ap fè yon gwo travay, Minis la ap fè yon gwo travay E anpil nan nan kesyon sa yo ke m te poze a la Jonas, se pa rapò ansanm avèk bèl paj sa a ke ke lòt yo genyen onivo onivo onivo Facebook lan, son paj ki anraje, son paj YouTube tou ok ebyen YouTube, son paj ki anraje, k ap fè yon travay serye serye, ou wè sa m vle di lan. Donk, m panse ke ou menm ki sipoze ki ta renmen gen kontak Endòk lan, Endòk yo la, m pral pase yo mikwo a la pou yo kapab ba nou mo dlafen an, kisa en en en ba nou mo dlafen an e arive ba nou kote nou kapab jwenn yo, lokalize yo. Alò, premyèman m ap di mèsi a Ricardo ki te envite nou nan emisyon an. Ok. E moun yo, yo ka jwenn nou sou Instagram sou kont ekip Taani Zewo De a. Moun yo ka jwenn nou sou Facebook Taani Zewo De. Pa kite mikwo a.
Taani Zewo De. Ok, sou Instagram e sou Facebook e sou YouTube. Konsènan bagay edikasyon seksyèl la, nou te fè yon travay deja ki te klotire pa yon konferans ke nou te fè. sou kansè kòl matris. Tout bagay sa yo ka nou ka jwenn yo sou paj youtube sou chèn youtube nou an ke moun men m envite ke moun yo al gade kounya al gade al pran enfòmasyon epi yo ka kontakte nou nan nan sou instagram sou paj Tani 02. Donk merci Ricardo pou Ricardo pou envitasyon an donk m twouve ke radyo Pacifica fè yon bèl travay. Alan se a felisite donk jadò vrèman m renmen ekip lan m renmen anbyans ki genyen an donk se a felisite m santi m byen m santi m trè alèz e m panse ke moun k ap tande nou yo tou yo santi sa. Ya ya donk se toujou konsa n toujou fè l nan yon anbyans ki vrèman amikal paske fòk nou bay moun yo levanjil la byen pou yo kapab pran l donk se toujou yon plezi pou mwen pèsonèlman pou m vin nan mikwo a chak jedi ansanm avèk moun yo pou m ka pote ti koze sante sa yo ba yo.

Tout medsen ke w vle, tout sa ke w bezwen depi gen rapò avèk sante e anviwònman, donk n ap kontan pou nou fè w pa, pou nou pataje kontak medsen sa yo ansanm avèk. Donk de tout fason, ba bay tout moun, se yon reyèl plezi pou m fè sa avèk nou. Mèsi ansanm avèk ekip ki te asire Viv Ayiti an sante jodi a. E mèsi ansanm avèk Nicolas nou ki ta fè mannèv teknik lan. Mèsi ansanm avèk konfrè nou Jonas Charles ki toujou la ansanm avèk nou. Mwen bay tout moun pa bliye renmen tèt tou kapab mete souri nan lavo dayè jodi a jedi jou jedi Nicolas nou jou jedi jou lapriyè jou viv Ayiti an sante jou pou nou fè pwòpte tou paske m raple nou m di nou ke nou pa ka ap regle koze seksyèl nan kote ki sal fòk nou fè pwòpte se jou pwòpte l ye tou m di tout moun mete souri sou lèv ou. Pa bliye renmen tèt ou. Nap di tout moun babay randevou an pou demen si Dye vle pou lòt pi bèl emisyon mwen bay tout moun ke bezenitid. Merci.
Merci.
Merci beaucoup. Très belle intervention.
Ricardo.
Ouais.
Um, comment animatrice ça est encore? Jonas, arrêtez.